Mwen ap komanse yon seri de video Video sa yo ap genyen di kontenu la dan yo Ke m ap mansyone yon fwa Donk lè nou tande video nimewo 2, nimewo 3 N ap konprann yo pi byen si nou te tande nimewo 1 an e sa k vin apre a. Donk, nan videyo sa a, jodi a, mwen ap konsantre sou kèlke sekrè, espesifikman 2. Genyen yon sekrè. Sa k yon sekrè anfèt? Sekrè a, li la, nou konnen l, men nou pa ba l atansyon, nou pa konnen l enpòtan, nou pa konn tout enpòtans li e nou pa itilize li sifizaman. Alò ke l enpòtan, e se sa k yon sekrè, li pa kache, li devan n, nou konnen l. Alò, youn nan gwo sekrè ke tout moun konnen, men nou pa itilize ase, se kominikasyon. Lapawòl, lapawòl se yon wouti de kominikasyon. E lapawòl tèlman enpòtan ke gras a pawòl,

Nou bezwen fè l mye ankò. Sa m pral fè, sa m ap pwopoze nou se kreye abitid byen kominike a. Donk, m pral fè l avèk nou. Nan tout seri videyo sa yo ke nou pral genyen la, nou ap fè yon ti parantèz kominikasyon. Oubyen map voye nou nan yon lòt video lè m pa fè parantèz la spesifikman nan video a menm pou nou ka kreye abitid byen kominike a. Sa pa sifi pou nou kominike men fò nou byen kominike. Byen kominike pou mwen sa vle di ke nou Di sa nou vle di a yon fason klè, yon fason pou moun k ap tande n nan konprann. E moun k ap tande n nan sipoze li menm resevwa mesaj la yon fason klè, yon fason ki egzakteman sa nou menm nou vle ke l konprann n nan. Se sa ki byen kominike. Nou voye mesaj la, mo sa a mesaj la, resu.

Tip de kòmansman. Nou menm nou pral konsidere kòm Ayisyen 2 tip de kòmansman. N ap konsidere Labib, n ap konsidere lesklavaj. Mwen ap pran Labib la paske tout moun ka ale ladan l kòm referans. Lè m di yon bagay, nou ka jwenn li. Pou li fasil pou mwen pou m avanse klèman. E m ap pran esklavaj tou paske gen referans tou. E nou ka jwenn referans lè mwen mansyone youn. Donk, kominikasyon an ap klè tou. Pa rapò a labib, sa labib di, depi le debi, depi nan jenèz, jenèz 1. Dye se espri. E Dye kreye n nan imaj li. Dye ki espri itilize lapawòl pou li kreye. E nou se espri tou. E souvan, nou kreye bon bagay pou tèt nou, nou kreye vye bagay pou tèt nou, se avèk lapawòl. Nou pa fèt pou fè la pawòl tounen yon tenten kont nou. Nou fèt pou fè ke la pawòl son bon bagay pou nou. Alò, ansanm, nou prale. Kreye des habitudes ki pral fè ke nou pral metrize outil de communication sa ke la parole ye a. Nou konnen ke Dye se espri, nou menm tou nou se espri. Satan tou se espri, men Satan nou pa pral konsantre sou li. Nou. Konsantre sou sa nou vle agrandi. Nou vle agrandi Bondye ak nou menm. Kounye a esklavaj se imen. Nou pa pral agrandi esklavaj. Men n ap agrandi imen an. Men nou bezwen konprann kote n soti pou nou ka byen wè kote n ye jodi a. E kòm lapawòl, kòm kominikasyon s on outi, nou prale itilize lapawòl kòm yon lyen antre Labib ak nou menm, antre esklavaj ak nou menm, antre leprezan ak nou menm jodi a, antre lefiti ak nou menm.

Yo ekri ke Bondye di, Que la lumière soit, et la lumière fut. Li di, M vle ke limyè parèt, e limyè parèt. Lapawòl. Padon. Lanmò ak lavi nan pouvwa lang. Alò, Pwovèb 18 vèsè 21. Lanmò ak lavi nan pouvwa lang. Ebre 11 vèsè 1, lafwa, pale n de lafwa. Kòman defwa lè nou ap aji nou pa konnen sa k pral pase, men se esperans rezilta ki fè nou aji. Egzanp, lè nou plante, lè nou plante èske nou gen garanti? Non. Men lafwa fè nou konnen ke Grenn nou mete nan tè a, plan an ke nou mete nan tè a, ap ban nou plis. Li gen pou l grandi, se lafwa. Nou pa gen okenn garanti. E se nan Ebre 11 vèsè 1 ke fwa sa ke nou genyen an li egziste. Nan 2 Korentyen. 4 vèsè 18 Mesaj la se Nou fèt pou nou konprann enpòtans fokalizasyon nan sa ki pa vizib la, nan sa ki pa touchab la, nan lespri a, nan sa ki anndan nou an. Paske tout sa nou bezwen pou nou kreye prezan ki bon pou nou, fiti ki bon pou nou an, nou pa ko wè li. Se nan imajinasyon nou ke li ye. Nou se espri tou. Donk lè nou fokus nan sa ke nou ka kreye a, pa rapò a jan nou wè l nan tèt nou an, nan kè nou an, nan sèvo nou an, Li posib. Paske tou sa ki vin reyalite kòmanse dabò nan lespri. Nèspa? Jenèz 1, Bondye se espri. Latè an nou menm ki vin egziste kòmanse pa lespri. E se sa 2 Korentyen 4 vèsè 18 la di. Nan Pwovèb 28 vèsè 26, Menmsi nou tande moun ap di nou kwè nan tèt nou kwè nan tèt nou. Se vre. Kwè nan tèt nou se vre men atansyon pinga nou pran nan pyèj pou nou mete tèt nou avan lespri a. Lespri a vyen avan, lespri a ap rete apre n. Nou menm, nou menm kòm imen, nou pasaje. Nou pap dure. Men espri a te la avan, espri a ap la apre n. Espri pa nou te la avan. Espri pa nou te la avan, espri pa nou apre te apre n. Donk, nou prale konsantre sou la sajès. Se la sajès. Se pa kwè nan nou menm nan ki enpòtan men se konprann kòman pou nou pran desizyon pa rapò a sa ki saj. Donk si nou genyen pou nou ta devlope yon sans de konfyans an swa, se pa konfyans an swa antan ke tèl purman men se konfyans an swa baze sur la sajès. Kounye a 2 moun pou nou chache sou YouTube. Sitou si nou konprann anglè men nou ka fè tradwi, nou ka fè YouTube tradwi pou nou nan lang ke nou vle a, an kreyòl ou an fransè. Se Jim Rohn. Map mete lien pou nou nan boîte de description avèk Wayne Dyer. Ok, donk pou moun ki plis vle ale kote syantifik oubyen lòt moun ki montre ke euh, lespri gen anpil pouvwa sou aksyon nou, ebyen de moun sa yo ap fè nou wè. Donk mwen menm pale de labib, de moun sa yo pale nan fason pa yo tou. Donk gen pou tout moun. Donk la bib demontre pouvwa ke lespri avèk la pawòl genyen. Paske Dye li menm se espri. Dye kreye avèk la pawòl. Nou menm tou nou se espri, nou ka kreye tou avèk la pawòl. Alò, premyè abitid nou pral kreye a, se byen kominike. Dezyèm abitid la se nou bezwen Idrate souvan, sa fè pati de sa nou bezwen pou kò nou ka byen fonksyone. Pa egzajere nan bwè dlo a paske fò nou toujou fè balans, nou pa ka dezekilibre anyen. La nati pa renmen dezekilibre, la nati renmen ekilibre. Men rete san bwè dlo. Nou swaf nou pa bwè dlo bliye bwè dlo sa son bagay ke men menm map aprann fè map kreye abitid la donk map kreye abitid la pandan map kreye abitid la map di nou pou dèt pou nou menm tou pou nou kreye abitid la an menm tan ke men menm nap fèl ansanm donk chak jou. De tan san tan nan lajounen an, bwè anpe dlo. Mwen menm kounye a la, m konnen m ka bwè 1 vè dlo pa jou, siw siw siw. M ka bwè 1 vè edmi de tan san tan. M bezwen ka bwè 2 vè dlo siw siw siw. Nou pa bezwen egzajere paske nou bwè lòt likid tou. Men omwen 2 vè dlo. Kounye a la, nou fin pale de o kòmansman pati Bondye a labib Gon lòt tip de kòmansman ki enterese nou se lesklavaj Mwen pral rakonte nou yon ti istwa ke yon tonton m Se yon rezònman wi li fè avèk mwen Li eksplike m yon bagay ke l konprann Mwen menm m pral pataje avèk nou Tonton m sa se frè manman m li ye Tonton m yon lè m an vizit lakay li M te konn al wè li se bon ti zanmi m Li di m konsa, Jojo m pral eksplike w yon bagay pou m konprann. M pral eksplike yon bagay pou m konprann. Sa l te di an tèlman pwofon ke m pa janm bliye. M panse gen anpil nan nou ki ap byen kontan tande rezonman l lan. Men rezonman l lan, li di konsa, Imajine ke.

Se le 19 vièm siècle. Se debu 19 vièm siècle. Nou menm, ki sot fè de siècle, koube, tèt anba, nan solèy cho, san repo, san byen manje, san byen bwè, ap travay du. Nap travay du a, nap kreye. Richès, pwosperite, men nou pa wè richès ak pwosperite sa, nou pa jwi l, n ap kreye l, men se pa pou nou. Lè sa a, nou sou yon tè, n ap viv nan yon peyi ki pa peyi n, yo rache n de sous nou. yo. Pandan ke sa ap fèt la, diznevyèm syèkl, pandan tan sa a, moun sa ki se le dominan, pandan ke nou menm nou le domine, nan peyi pa l, Moun ap ekri. Moun mache tèt dwat. Moun ap kreye bèl evre. Gen art. Pandan sa anpil nan nou pa konn li. Pa konn ekri. Pa gen tan pou reflechi. Pandan tan sa. Lòt kote, y ap pale de imen, de dwa imen. Gen anpil, anpil, anpil, anpil, anpil konsèp pa rapò a imen. Gen literati, gen penti, gen pwezi. Sezyèm syèk, se lane 1500 e kèk. Nou menm, ane 1500 e kèk la, nou konn sa k fèt. Nou kòmanse konprann sa k ap pase, e pa vre? Ane 1500 e kèk yo, sèzyèm syèk. Mizè pa nou. Se te sèzyèm syèk. Apre disetyèm syèk. O lala. Reyonman! Men nou menm nou konn sa rele reyonman, nou nan fè nwa. Dizuityèm syèk. Tèt chaje. Kou nan diznevyèm syèk, nou egziste an tan ke moun, paske nou deside sa. Alò, tonton m nan di ke, ayayay! Kòman nou ta fè etone ke lè nou konte de syèk, de syèk an chif absoli s on ti nimewo, 1 epi 2, nou gen tan rive nan 2 byen vit. Donk nou s on nasyon jèn, trè jèn. Memwa esklavaj la li toujou nan nou toujou. Nou pat mandel men li la. Map fremi pandan map pale avè nan. Alò li di. Pandan ke moun sa yo ap mache dwat la. Ke y ap kreye bèl bagay. E ke nou menm se tè sal la ki devan zye nou sèlman, nou pa gen tan pou repoze. Pandan ke se fatig la sèlman ki nan kò nou, nou pa gen tan pou repoze. Pandan ke se plantasyon an sèlman ki devan zye nou. Nou pa gen tan pou n al admire menm sa nou plante a lè l vin bèl. Nou pa gen tan pou sa. Yo menm y ap pale de sa ki plante ki vin bèl. Y ap pale de ar, y ap pale de bote. Nou menm nou pa gen tan pou tout bagay sa yo. Nou kreye yo san jwi yo. Tonton m nan di ke.

Se nòmal! Se nòmal ke moun sa yo, yo parèt, paske se relatif, ke yo parèt yon ti jan pran plis de rekil, Pa rapò a relasyon imèn. Pa rapò a langaj. Se pa kounye a y ap fè literati. Se pa kounye a y ap pran tan pou panse. Se koun, se pa, se pa par hasard ke nou menm Ayisyen ki pli prè de lesklavaj an tan e an syèk ke nou tande Ayisyen pou jis kounye a lè y ap pale, lè y ap aji. Pawòl yo se pawòl ki pa tandr. Kisa nou konnen? Nou konnen la douleur du bâton, nou konnen doulè moun ki meprize nou, nou konnen doulè moun ki pa trete n an moun nou menm. Se li menm nou konnen. Memwa w la pa si lwentèn, se de syèk sèlman. 2 syèk sèlman. Donk Mwen menm joujou Sa se sa tonton m nan di Gade rezònman an Ke m pataje avèk nou M pa janm bliye jou l te di m sa Kounye a mwen menm joujou Men sa m ap di n Nou menm ayisyen tanpri souple koute sa map di nou lèm pale avèn koutem mpa ka fòse nou aji nou di n sa tout tan paske sa map di n nan al gratis menm si m fè nou peye menm si m bagay nap ban nou peyan nou gentan pa aji. E nou menm Ayisyen anpil nan nou lè nou jwenn bagay gratis nou pa ba l enpòtans. Se aji pou n aji. Ke l gratis, ke l peyan, kèlkeswa pri a, zewo ou enpe ou bokou, aji. Tande? M ap pale avèk nou. Mwen ta renmen nou aji. Men sa map mande nou fè. Map mande nou tanpri ayisyen. Tanpri. Tanpri m ensiste wi. Padone tèt nou. Pou sa nou fè san n pa konnen. Paske nou pa konnen ke pandan tout tan sa yo, tout 2 syèk sa yo se tenten nap fè, nou pa konnen. Men jodi a, se fini. Pa pran pòz nou pa konnen ankò. Nou padone tèt nou. Epi nap kòmanse yon lòt fason de fè, yon lòt fason de kominike. Wè baton an, wè vyolans lan. Nou wè vye tenten an anvè nou menm nan, anvè lòt moun tankou n nan. Nou wè sa? Li pa bon pou nou. Li pa bon pou nou. Nou konprann? Paske... Si mwen renmen w map di w bon bagay pou ou Ke sam di w la bon pou mwen tou ou pa men m sur ke l bon pou ou m di w li Kòman mwen ta fè mwen di w yon bagay ki bon pou ou ke l bon pou mwen tou ou pa men l bon pou ou ou pa fè l pou m ta fòse w fè l M gen afè pa m pou m fè ki bon pou mwen tou mwen menm Si w fè sa k bon pou ou a se ou sèlman k ka fè l ou Se byen, si w pa fè l, tanpi. Men antretan, di nan tèt ou ke pifò moun pa oblije vle di w sa ki bon pou ou. E menm si yo di w, y ap di w enpe, yo p ap di w tout. Menm si ou tande yon bagay ki bon pou ou, li bon pou ou, ou konnen l bon pou ou. Kèlkeswa kote ou tande lajan ou tandel la men ou pa aji pa gen moun ki fòse w pa aji kounya la humm depi kilè nou reklame dwa pou nou egzèse privilèj nou antank imen ke lòt kote pako janm konprann bagay konsa Mande Brezil ki lè yo jwenn pa yo. Mande Kiba ki lè yo jwenn pa yo. Mande Etazini. Ini. Le mo ini la dan. Depi ki lè nou ini avan tout kote sa yo? Nou ini depi avan tout kote sa yo wi. Nou menm pèp le noir. Se nou menm wi Nou menm wi Nou konn valè tèt nou lontan wi Nou ede lòt kote Epi kounye a la, pou nou konn valè tèt nou, nou se imen, nou ka deside. Paske nou se espri, nou konprann. Nou gen konprann. Epi pou nou deside fè bak. Kounye a nou ta di m pou antre nou la, pou gen dominan domine. Nou pa wont? Sa selman map di. Mwen mete lien nan description an pou nou, na gade de twa video. Mwen jwenn yon video pou nou ke na byen renmen. Na wè kote l soti. Nou ka tande vwa esklav kap pale. Tande. Se yon reyalite, sa te vreman egziste. Na sezi wè ki ane. Sa selman m di nou. Antwot, pou moun ki vle konprann sa m ap di nan. Akel pwen se grav.

Plis ke mwatye yon syèk pase. E menm ane anpil ankò. Apre mwatye syèk ankò pase. Apre nou fin endepandan wi. Gen anpil moun nan peyi Etazini ki te esklav toujou. Yon bann kouzen nou te esklav toujou. Nou konprann sa? Ebyen genyen moun ki te gen prezans despri al entèvyouwe yo. Donk nou ka tande vwa de twa ladan yo. M ap fremi ankò la. Donk. Aprann uni tèt nou tande ayisyen. Pa gen moun kap fòse n fè tenten kounya a non. Sou pwòp tè nan, nan pwòp peyi n nan ak pwòp frè n nan non. Pa kouzen non, frè n wi. Pa gen moun kap fè n fè tenten ankò la a non. Se nou menm ki egzanp wi ayisyen. Se nou menm ki egzanp lan wi. Donk padone tèt nou pou avan jodi a deside ke se diferan. Paske mon sekrè tande. Kèlkeswa sa tande moun di map ban nou yon sekrè. Ou vle tande sekrè? L'amour se yon gran fòs L'amour L'amour E pa mwen ki te nan premye non Aimez-vous les uns les autres Renmen frè w la tankou w renmen tèt ou Nou konn pawòl sa yo kote yo sòti? E pa nan bouch pa m Repete m ap repete yo L'amour se yon gran fòs Hèn p ap mennen n okenn kote Vyolans p ap mennen n okenn kote Grimas p ap mennen n okenn kote Se bèl bagay ki bon. E kòmanse pa kè a, espri a, l'amour. Nou konnen lontan, anfen, Ayisyen, petèt pa nou menm. Afriken yo ki te la a, e pa nou menm. Nou oblije pran leson. Se pa Ayisyen non ki te fè endepandans lan. Se Afriken yo wi ki te vini, ki te fè endepandans. Se pa nou menm non, pa vin pran kredi non. Se pa nou menm non. Afriken yo ki te la, ki te esklav la, yo ban nou la libète. An anglè yo rele l freedom. Se gratwi. Premye, premye, mwen mwen, premye kat lèt la yo, F-R-E-E. Mizik se gratwi. M konprann paske li egziste pou kòpal kòm mo FREE. Alò nou jwenn libète nou menm kòm ayisyen. Eske se paske nou pat goumen pou li nou menm nan ke nou pa ba l enpòtans? Pa fè gare n nan tande. Tande, se amour ki fort. Se amour ki fort. Ankò se amour ki fort. Tande. Se pa dominan domine, se antant. Byen kominike. Byen kominike sa w ap di, byen kominike sa w vle, byen kominike sa w ap bay, byen kominike, byen kominike, byen kominike. Amour. A pati de jodi a, pwomèt tèt nou n ap egzèse zòrèy nou ak zye nou pou depi yon moun ap fè yon tenten, pou nou pa fè kòmsi nou pa wè l non, n ap byen gade l, n ap byen tande l. Epi pou nou sonje kiyès ki pale, kiyès ki aji. Kòmansan pa nou menm, tèt pa nou. Kou nou di yon bagay nou pa t dwe di, ou, mande padon. Ooh m pat do di sa. Kou nou fon bagay nou pat do fè ooh pardon m pat do fè sa. Pa komanse al cheche bwa ki nan je vwazon w lan epi anfen pay ki nan je vwazon w pa wè bwa ki nan je pa w la. Se pa pawòl pa m tou. Komanse pa tèt ou. Alò, kounye a la, avan nou fini, sa m bezwen di nou se ke gon lòt sekrè toujou pou moun ki vle avanse ka avanse. E sekrè sa yo jan m di l nan se pa menm menm ki envante yo. Yo la, yo egziste, nou konnen yo, men nou pa aplike yo. Kounye a m ap di nou pou nou ka konsyamman aplike yo. M ap fè nou yon pwopozisyon. Se poud wi ki anba kou m konsa. Fè cho. M ap fè nou yon pwopozisyon. Kreye yon plan de vi. Nan yon plan de vi nou ap kreye a, N ap fè yon jan pou l genyen plizyè pati. Men mwen pwopoze nou pou fè senp, twa pati. Donk, plan de vi a, li genyen twa sou plan. Tankou, plan de vi a se tit la epi gen A, B, C. Kreye yon plan devolisyon pèsonèl, yon plan devolisyon espirityèl, paske nou se espri fò nou fò, epi yon plan de karyè oubyen dan lezafè. Lòt moun ki vle ka kreye plis plan. Men nou kòmanse pa 3, na kreye plis plan apre. Nou ka kreye yon plan pou sante nou, pou sante fanmiy nou, sante kominote nou. Nou ka kreye yon plan pou nou genyen lapè o mwen nan fwaye nou avèk lapè nan kè nou. Nou pa ka kontwole sa lòt moun fè, nou ka kontwole tèt pa nou, lakay pa nou, fwaye pa nou, kè nou. Epi plan finansye. Donk kòman n ap fè pou nou kreye pwosperite pa nou? Kijan n ap fè pou nou menm pou nou konprann kisa ki bon pou nou, desizyon ki bon pou nou pou le kou tèm e le lon tèm, le de a la fwa pa sèlman le kou tèm. Paske afè de enfòmèl sa a fini.

Plan evolisyon pèsonèl la, tout sa se pwopozisyon, nan aranje l jan li bon pou nou, men sa men menm mwen konnen ki bon an jeneral, e si sekrè yo ye, m ap pataje avè n, paske nou konnen deja men m ap atire atansyon nou sou yo pou nou ka fè l. Pou nou byen evolye nan lavi a, nou pa bezwen konpare avèk pesonn. Avèk tèt pa n nap konpare. Kisa nou te fè ya dizan ke nou vle fè mye kounya. E sa sèlman, sa sèlman. Chwazi antouraj ou, chwazi moun ki otou de ou menm. Si genyen 5 moun ou pale avè yo souvan, 10 moun ou pale avè yo souvan, fè yon jan pou majorite nan moun ou pale avè yo souvan sa yo, se moun ki vle byen ou. Epi chwazi moun ki genyen vizyon pou yo menm pou yo toujou fè plis efò a tèt pa yo. Alò, bòn chans. Paske se pa yo n ap jwenn pi fasil. Deyò a gen anpil medyokrite, gen anpil egrè, gen anpil mechanste, donk n ap pran yon ti tan anvan n jwenn moun ki vize lekselans. Men yo la. Pou kreye plan devolisyon espirityèl nou, sonje ke se la sajès ki enpòtan. Kwè nan tèt nou, menm si m di nou, kwè nan tèt nou, menm si lòt moun di nou, kwè nan tèt nou, O fon, nou menm n ap tradui sa pa Fò mwen evolye dan la sajès. Ok. Sa ki bon lè ou saj? Sa ki bon. Lè ou ka deside pa rapò a etik, e pa rapò a la relijyon, e pa rapò a la lwa, e pa rapò a la sosyete, sa ki bon, se ke ou vini fò, se espri ou ki vin fò. Se anndan w, nan ou menm, ou gen yon konviksyon ke lè w aji, lè w pale, sa w fè a pa ka deranje pesonn, sa w fè a byen. Kèlkeswa standa moun nan vle mezire sa w di, sa w fè a, li byen. Se sa lasajès ba w. Kwè nan tèt ou a gen dwa pa rive jiske la. Alò ke lè w kwè nan tèt ou avèk sajès, se iltim. Donk, sa ki pi byen. E, pi gwo bagay sa fè pou nou se ke nou tèlman fò nan nou menm, se pa kesyon de kò nou, paske kò n ap pase, nan nou menm, nan kè nou, espri nou, nou tèlman fò, paske kounye a espri an Jan nou menm nou evolye dan lasajès la fè ke nou metrize desizyon nou ak aksyon nou. Kèlkeswa anviwònman nou twouve n, moun pa ka fè n fè tenten. Kèlkeswa anviwònman nou twouve n, nou santi nou byen. Paske kounye a nou byen An prezans tèt pa nou. Nou gade tèt nou nan miwa, san pwoblèm. Konsyans nou toujou anfòm. Nou pa atache a anyen ki materyèl. Ditou. Yon bon bagay pase, nou ka kontan. Yon move bagay, yon bagay ki mwen bon, ki negatif pase, nou ka trist. Men. Nou toujou konnen tout sa efemè e ke lavi kontini. Paske nou gen fòs entèn nan, se sa lasajès ba n. Mwen jis di n sa, se a se pwen la ke se enpòtan. Sonje, Lespri an ap dire, li te la avan, l ap la apre. Nou menm n ap pase. Donk se li menm pou n kiltive. Jou nou konprann sa, nou konprann anpil bagay. Kounye a, plan de karyè avèk dans les affaires. Ideyalman, nou gen yon plan de vi, nou konn kote nou prale. Sa fè ke nou toujou pran de desizyon saj, e pa gen moun ki ka distrè n. Men gen de fwa, e se lasajès ki mande sa, gen de fwa wout lan pa dwat. Pa dwat, pa pa dwat nan sans peche, pa dwat nan sans ke gen de fwa lè nou bezwen reyalize yon objektif, Nou gen dwa genyen des obstacles, nou gen dwa bezwen aprann yon bagay, nou bezwen byen antoure nou, nou bezwen bidjè a e tou sa, pa de pwoblèm, nou pran tan an. Donk, genyen yon moman ke nou kanpe, genyen defwa nou fè yon zigzag, men nou konn kote nou prale a. Si nou pa gen plan de vi, kèlkeswa. Sa moun di nou, sa moun ap fè devan nou, n ap panse ke paske XYZ ap fè tèl bagay, l ap bon pou nou tou. Yo nan wout pa yo, nou pa, se pa menm wout la n ap swiv. X ap, ap swiv wout pa l, Y ap swiv wout pa l, Z ap swiv wout pa l, ou menm, ou se ou menm, w ap swiv wout pa w. Si w pa gen yon plan de vi, ou pa konnen wout pa w la. Konnen w pral chita nan imite, ou pral chita nan fè sa lè w wè lòt fè, ki sanble ap mache, epi ou distrè. E tankou w distrè se tan w ap pèdi. Epi w ap sezi, w ap wè ke kè w pa kontan jan pou kè w ta kontan, konnen w kòmanse ap egri, w ap fè jalouzi, ou nan anvi, epi se ou menm. Pa blame moun, blame tèt ou. Èske w gen yon plan de vi?

E si nou gen santiman de pataj, pataje tou avèk lòt. Nan Oze 4 vèsè 18, Bondye di, Pèp mwen an, li ap peri paske li manke konesans. Nou menm an Ayiti, nou di, sa nou pa konnen pi gran pase n. Lè ou pa konn yon bagay epi w ap aji sa w fè erè. Ou pa gen ase done, ou pa gen ase enfòmasyon, ou pa gen ase konesans pou sa w ap fè a. Ou fè erè kanmenm. Paske menm si l parèt bon, nou ta ka sireman maksimize sa n fè a, optimize sa n fè a, fè l jiska tout limit potansyèl li oubyen prèske jiska limit potansyèl li. Nou gen dwa fè trè zandesa de potansyèl sa n ap fè a. Yon ti pati nan tout sa n ta ka fè a. Donk, n ap gade kounye a la, gade Ayiti, gade Ayisyen nou yo ann Ayiti, gade sitiyasyon an pou nou wè. Gade pou nou wè. Oze 4 vèsè 18. Èske nou son pèp k ap evolye oubyen nou son pèp k ap fè bak? Gade ki jan nou pale, gade ki jan nou aji, gade enfòmasyon ki disponib a nou pou nou pran desizyon, èske desizyon pou nou ta pran yo, èske aksyon pou ta poze yo, èske, èske, èske, èske, èske, èske, poze tèt nou tout kesyon sa yo. Labib lan la wi. Tout referans yo la, se pa mwen ki di. Pwovèb 29 vèsè 18, al gade yo tou, al gade tou, n a wè. Bon, m sot etabli baz pou pakou nou ap kòmanse la a. Abone w a chèn nan, sitou aji. I love you.